Alo fanmi bèl moun, gwo salitasyon pou nou tout. M espere nou ap kenbe e nou rete pozitif. Mwen toujou di nou sa, jwenn yon fason, jwenn yon eleman, jwenn yon bagay ki pasyone nou e ki fè nou plezi, ki fè nou santi nou byen epi pratike l jiskaske nou kapab fè l nan nivo sa posib jiskaske nou fè ovèdoz ladan l paske fòk nou pran swen tèt nou pou nou ka kenbe. B. Nou konnen deja ou sou Chemi KPBF e se mi KPBF ki ansanm avèk ou, men bon nonm se Mickaël Charles. Jodi a, mwen vle pale nou de akt, paske dènyèman yo te lanse enskripsyon epi tout moun, pa tout moun, anpil moun ki konekte ansanm avèk mwen sou rezo sosyal yo ki konnen mwen nan lekòl sa a, yo kontakte m an prive pou yo mande m kèk enfòmasyon e. Pou rapèl, mwen fè ti videyo sa a sitou pou m pataje avèk moun sa yo e pou m pataje ansanm avèk ou tou ki ta enterese e ki vle konnen plis detay. Sou kisa n ap pale jodi a, nou ap di kisa Atri ye, n ap pale de enskripsyon yo, n ap pale de odisyon, n ap pale de cursus lekòl lan, epi nou ap pale de avantaj ak dezavantaj ki genyen. Lè ou deside etidye, aprann teyat epi egzèse l, bon, nan peyi a, pa sèlman lò nan act, men nan peyi a an jeneral. Ou veye? Bon, jan non an di l la, se act, École d'Art Dramatique. Men avan se te École de Formation d'Acteurs et d'Animateurs. Bon, nou konnen se lekòl ki ouvri an 2018, donk mwen fè pati dezyèm pwomosyon lekòl sa a, e enskripsyon ki pral fèt yo se pou twazyèm pwomosyon. Donk, mwen panse, tank fòmasyon yo kontinye bay, tank y ap gade reyalite peyi a, e tank yo wè resous yo genyen tout bon, yo ap byen defini liy lekòl la. Mwen panse se premye rezon, oubyen prensipal rezon pou m pi byen di, ki fè non lekòl la chanje. Men se toujou menm objektif la, fòme komedyen, komedyèn epi bay moun yo yon lide sou tout lòt metye ki an rapò avèk sèn an jeneral, patikilyèman teyat. Tout enfòmasyon yo, yo pibliye, yo afiche sou paj rezo sosyal lekòl la, akt, Twitter, Facebook, Instagram, n ap jwenn tout enfòmasyon yo, men kanmenm, Map wey men yo la. Yo la map li yo pou nou. Kalandriye pou 2022. Enskripsyon te komanse depi 2 me li ap fini 24 jen. Odisyon yo ap komanse 29 jen yap fini 2 jiyè. Rezilta odisyon an lap bay 21 out. Entegrasyon an lap fèt ant 6 a 10 septanm epi kou yo ap komanse 12 septanm. E nou pa bezwen pè Kèlkeswa eta sitiyasyon an ta ye, ta gen peyi lòk, ta gen kowona, ta gen manif, ta gen 6, 7 jiyè, nou pa bezwen pè, direksyon lekòl la avèk kò pwofesoral la ap jwenn mwayen pou kou yo fèt kanmenm. Sof petèt kou ki vrèman bezwen ou la yo paske kou entèpretasyon, kò, vwa fòk ou prezan. Sof yo menm ki ka gen kèk ti andikap. Men tout lòt kou yo, kèlkeswa jan sitiyasyon peyi a ye, y ap fèt, mwen ka ban nou asirans sou sa. Epi, orè pou al enskri, pase enskri an se, mèkredi, jedi, vandredi, soti dezè nan aprèmidi pou senkè, e samdi tou soti uitè nan maten pou dezè nan aprèmidi. Adrès la se Turgeau, Enpas Bawon, nimewo 18. Pou m ka eksplike nou, bon nou ka ale sou Google Map. Mesi m byen di. Men, se, bon, si nou konnen Digicel, Turgeau, n ap monte pi wo Digicel, n ap kite Oliz, n ap kite Senkwen an. Nan ri ki egzakteman bò Senkwen, ki Turgeau an,

Malerezman, mwen pap ka jwenn ti dokiman yo te ban nou lè entegrasyon an, ane pase, pou mwen li lis kou te gen pou nòmen. Se vrèman, lekòl la se 2 zan, 1 an kote w ap swiv kou. Pou mwen menm, se vrèman 2 kou entansif paske. Kantite tan pou ta fè pou ap aprann teyat lan peyi a, jan sitiyasyon yo ye a, pa pèmèt nou fè sa vre. Se sa k fè li enpòtan pou w vrèman fokis pandan w ap suiv kou yo, pou w toujou la, ou prezan, ou sou sa. Epi, fòk ou pratike. Vrèman, lè mwen di pratike an, pa egzanp vwa. Lè ou fè egzèsis vwa ansanm avèk ou, se pa sèlman lè w al nan kou a ou fè l, fò w fè l lakay ou tou. Lè yo di kò, lè w ap fè mouvman kò pou w alèz ak kò w, pou w konnen kò w, pou w konn limit kò a, ki sa w ka fè avè l. Lè kòmsi ou, lè yo di w metrize espas ou. Kòmsi teyat la se vrèman li vin tankou yon mòd de vi nan sans sa. M pa byen sonje nan konbyen sesyon yo te repati kou yo, men gen omwen 10 kou, gen ant 10 jiska 15 kou. Mwen ka site pou nou metodoloji nan rechèch kreyasyon, gen lekti dirije, gen analiz de tèks, gen art oratoire, gen. Entwodiksyon a la kominikasyon oubyen kominikasyon jeneral, gen sosyoloji, kòm si yo entwodwi nan sosyoloji, eksetera. Gen yon pakèt kou. E pi, ki sa ankò? Se vrèman tankou yon lekòl nòmal. Gen de kou kote se de mansyon y ap ba ou. Pa egzanp, pou imou, gen yon kou imou. Se mansyon yo te bay, epi yo te fon spektakl pou, kòm si, pou finalize kou a, si m ka di l kon sa, se de, de, de kou ki te finalize kon sa, Imou, epi kreyasyon. Teknik de kreyasyon, si m ka di l kon sa, kote yo te regwoupe tout etidyan yo, epi chak gwoup te gen yon tèks pou yo fè mizansen, Nou menm etidyan an kò, n ap fè mizansèn, n ap bay ide nou epi n ap jwe. Vwala, spektak sa a te fèt tou. Mwen menm m te jwe nan Elle voulait ou croyait vouloir et puis tout à coup elle ne veut plus. Bon, mizansèn, m te gen yon tèks tou m te responsab pou m fè mizansèn men m pa t rive fè l. Brèf, anpil detay men je vous le dis, se cursus lan se sa, se suiv kou yo. Gen de kou ki tankou. Metòd klasik yo, ou suiv kou a, yo poze w kesyon, nòt de patisipasyon, ou konpoze, ou fè nòt. Epi gen de kou, se vrèman patisipe, konprann, pratike, epi yo ba ou mansyon. Gen de kou tou, pou tout rès vi w, se kòmsi w ap toujou aprann, tankou entèpretasyon, kou sa a. Kou sa a, yo pa bay ni mansyon ni nòt ladan l, paske se kèlke chòz ki kontini. Ou menm antanke moun k ap jwe, antanke komedyen, antanke nenpòt sa wap fè kòm metye otou di teyat ou toujou bezwen evolye ou toujou bezwen grandi ou toujou bezwen apò dèt donk di kou se se rezon valab se nòmal pou lò ap se von kou pa gon on mansyon on nòt ki ki bay Mwen pa konnen si ane sa a metòd odisyon yo ap chanje. Men, lè mwen menm mwen te pase odisyon, se te yon tèks, te gen 2 vag d'odisyon. Premye vag la, yo te bay yon tèks depi lè w fin enskri an pou w aprann epi pou w al di tèks la avèk tout entansyon, tout emosyon, tout santiman li charye. Dezyèm vag la, se ou menm ki t ap chwazi tèks pa w epi pou w di l menm jan m sot di nou la a. Mwen menm, se nan dezyèm vag la m te ye, mwen te chwazi tèks Si to ka vre, il fè tèlman dimanche quand on est bien. Bref, se li m te di. E pi, lè w fin di tèks la avèk m ap redi pou nou entansyon, emosyon ou fè moun yo viv tèks la, yo poze w kèk kesyon. Kèk kesyon yo te poze m mwen menm, se te, èske m abitye jwe deja? Si wi, ak kiyès? Ki eksperyans de sèn mwen fè deja? Eske m abitye ale nan spektak? Si wi, ki dènye spektak mwen gade? Ki metè an sèn ayisyen mwen konnen? Ki sa ki motive m? Pou ki sa mwen vle etidye teyat? Epi yo te sitou mande si mwen ap gen tan pou mwen aprann teyat la. Paske mwen te nan, mwen se etidyan, mwen toujou etidyan nan syans jiridik nan fakilte dwa avèk syans ekonomik nan ILA a. Apre sa mwen te redaktris nan medya. nan yon mete an ling nan epòk lan, donk yo te vrèman make sure jan moun yo di a ke mwen ap gen tan pou mwen aprann teyat la e je vous le dis vrèman fòk ou gen tan, fòk ou focus paske teyat egzijan m panse tout metye d'art yo an jeneral yo egzijan men kòm mwen menm se nan teyat mwen ye teyat la li vrèman egzijan e se si a tou lè nivou. Lè w ale nan act, ou jwenn okazyon pou gen yon sipèb kilti jeneral, wi, yon sipèb kilti jeneral ki an rapò avèk art an jeneral, men sitou art de la sèn. Vwala, paske, pa egzanp, te gen yon kou ki rele analiz filmik, Jessica Généus te fè kèk seyans ansanm avèk nou. Li vrèman, mwen menm pèsonèlman, fè m dekouvri de lòt tip de film, li fè m wè sinema yon lòt jan. Etc. Epi gen kou ki fèt tou sou humour lan. Mwen, bon, m te konnen, m te toujou panse kom si depi yon moun ou cool, ou konn fè blag, ou ka fè humour, etc. Men, menm humour lan, li genyen metòd li. Donk, vwala. E dezyèm avantaj la tou, e mwen te di l deja, se vreman. Ou gen yon ide sou tout metye ki an rapò ak sèn an jeneral men patikilyèman teyat? Se lè mwen t ap swiv yon atelye sou limyè mwen reyalize jan teyat la se yon gwo gwo gwo gwo endistri, prèske menm jan ak sinema. Men! Kote n ap viv la malerezman pa pèmèt nou eksplwate l vre. E se yon endistri premyèman ki ta ka fè w evolye antanke moun, fè w santi w byen paske w ap fè yon bagay ou renmen e ke w ap kreye kòmsi ou fè entelijans ou travay, imajinasyon, kreyativite w e li ta ka pèmèt ou viv tou an tèm de bagay lajan, eksetera. Men, nou konnen, peyi a se prèske tout bagay ki fò goumen, fò batay anpil pou rive viv ansanm avèk li. Donk, wi gen sa, genyen e moun ki ekri tèks, gen moun ki fè mizansèn de tèks yo, gen moun ki jwe tèks yo, komedyen yo, gen moun ki fè kostim yo, kostimye, gen moun ki se rejisè, gen moun, vwala, gen moun ki fè limyè, etc. Donk, e... Vrèman gen yon pakèt moun otou de yon spektak pa egzanp. Donk lò w fin gade yon spektak, se pa sèlman komedyen an, se pa sèlman metè an sèn nan. Se depi lè tèks la ekri a, jiskaske y ap fè mizanplas nan dekò yo, nan limyè yo. Vrèman vrèman se yon gwo gwo gwo bagay. E lò w nan akt, li klè, w ap gen yon lide sou tout bagay sa yo. E ou menm, ou gen dwa toujou al nan akt, epi w pa yon komedyen pou otan. Ou gen dwa yon Humorist tankou Kantav, Kantav, Kantav, Kantav, li, li, li ka jwe an tanke komedyen men. Se ki lè, prensipalman, se te humorist. Vwala. Nan dezavantaj la, sa ki vin pase, jan mwen di an, pa avwa avèk peyi a, pa gen, pa gen yon endistri teyat ki ap mache vre. Sa vle di, fòk ou vrèman kreyatif, fòk ou vrèman ka adapte ou avèk reyalite a, pou rive kreye epi pou fè sa w ap fè a. Tankou Kantav, anvan li te fè Follow Kantav K, seri de spektak epi atelye li yo, li te konn fè anpil videyo, bon m panse li toujou kontinye, li sèlman pran poz pou kounye a, li konn fè anpil videyo imou mete sou rezo sosyal yo, sa vle di li gade, li wè bagay ki fonksyone, epi li pati. Donk, m panse pi gwo dezavantaj la se sa, epi. Lòt bagay la ki pa yon dezavantaj men ki son bagay enpòtan e mwen di l deja fòk ou la. Fòk ou la, fòk ou sou sa, fòk ou pou vreman rete pou enskri nan lekòl la. Pase odisyon epi pou rete. Vwala, mwen se mwen di tout sa mwen te sipoze di sou akt, sa li ye, kòman nou enskri a, kòman nou dwe prepare nou, a ki sa nou dwe atann nou si nou ta pase odisyon yo epi wè. Si nou gen kesyon anplis, pa ezite poze yo nan kòmantè tout kote, YouTube, Facebook, Instagram. Epi pa ezite like, kòmante, pataje, abone, follow, epi wè rete konekte ansanm avèk mwen pou nou pa rate anyen nan sa mwen ap pataje ansanm avèk nou. Vwala, rete nan lanmou an, limyè a, fòs la. Mwen renmen nou anpil, anpil, anpil. Bye!